Frèm, m pat kan paw ou te mankem dega non. M tap diw ke Jezi renmen w wout wap fè a pa bon. Ala pral pran son. Mezanmi nou bèl wi mesye dam. Oh mèsi sa fè wi. Pa gen pwoblèm. Maryaj la trè byento wi. Evre oh amen.
Pa gen pwoblèm.
Ok.
Ki kote lap fèt la menm? Nan legliz ki pi devan an la. Pandan ou sou wout la anba a. M kontan wè nou wi.
Dakò.
Ankouraje epi byen viv. Pa gen pwoblèm, mèsi. Dakò moun mwen la. Konya la. Fok ayisyen sou moun wi poul wèm poul wèm ap mache avni mezanmi nou bèl e kòmsi e ton zanmi e kòmsi e. Talè chéri ou pa rekonèt li?
E pa zanmi w? Mwen menm m pa rekonèt mesye a non. Anben nan je nou l te bezwen tonbe mwen menm. Bon janm wè w reponn li la m panse se zanmi w mwen menm. Mwen menm nan je nou l bezwen tonbe bon mwen menm. Mwa sa yo la.

Leslie ki poul poulòp sou latè kounya m pral nan krèy lè leslie poulòp ki jou pral nan krèy la vandredi lè leslie poulòp jou vandredi li jwenn mwen nan krèy pil medam sou mwen ok kitel poulòp jou vandredi mwen m depi jedi monchè kitem nan lapoèt la tande kitem nan lapoèt la map jere sa wap fini mwen m nan kitem nan 2 fanm mwen tande kitem nan lapoèt la paske lapoèt la genlè pi gou paske m pa nan bagay sa menm leslie a di ou pa fè adiltè tande tande leslie a di ou pa fè adiltè pa fè adiltè pa vole sou fanm.

Ou gen chans ee pa yon bon zam si se te yon bon zam ou tap kadav li m tap gaye sèvèl ou la ou vle pou m koupe avèw moun site solèy Ebyen ok pa gen pwoblèm non. Ebyen m te kontan wè w m ale wi. M ale. Fè rapid! Kouri! Kouri! Kouri! Wi man m prale m gentan wè se gras mwen yo vle fè m pèdi sa m sot pran la. M pa vle. Kouri m di w kouri! Sa dwe istwa. Kòmsi la pou w pa rankontre ti bebe konsa? Li lage yon zam nan menl bon ou pa konn ki kantite moun li sot fouye la bondye papam oh bondye peyi a pouri peyi a fini. Travay mal non krèy fè nwa. Fè nwa tout medam pil plezi pil bay vyann tout bay kleren tann mwen ba ou tann mwen ba ou tann ou tann ou dim oubyen tann mwen ba ou map map di w map di w sèlman kontwole w kontwole w pou bwa pa vin rèd sou mwen kounya la lè map tate tate tate

E non plis tou wap wap mete sou kòb la kwèl mnde bawou an. Ou tande sam diw la? Sil fo ou mele. Sil fo ou mele. Esi w tande sam diw la frèm?
Ok l bon. M tande sak di a. Saw wap di a la li rete la frèm. Sispann radote ok frèm. Wap sonje tou dwem 500. Sispann radote m diw. Wap sonje w dwem 500 goud la kòlèt. Zanmim ale tande papa.
M pa nan pale anpil. Mwen ta ale. On bèk on chwèl. Wap sonje w dwem 500 goud la kòlèt. Wap sonje w dwem 500 goud la kòlèt. On bèk on chwèl. Si w pa vle m di konsa. Ti fanm yo te pran nan lekòl la wal fann li an. Wap bat 500 goud la kòlèt la tounen. Kouman l vin fè m fè levanjil ti granmoun fè m vin tounen tankou m wè gen de moun k ap fè levanjil tèt yo toujou mare yo toujou bagay mwen m pa ladan l mwen menm oo e kay Bondye m prale e lè sa pou m mete m pi fre m pi bèl. Antoulèka cheri m nan nou sipoze yon modèl ou tande sa m di w lan nou sipoze yon modèl. Paske dyab la tante w tout jan, li chache yon fason pou l pou l bagay ou kanmenm. Antoulèka mwen menm sa k te rive m nan li p ap rive m ankò paske mwen m pran sa a kè. Ey! M gwo zen pou ou wi ti madanm. M konnen sa.
Kòman w ye? M m byen cheri, m byen, m byen. Men on sèl ti pwoblèm mwen genyen. Ey, sa w te fè m dènyeman la a? Ap ap rele m ou wè vye malfekta se mwen w ap rele? Pou ki sa? Enben, enben, enben, ou te, ou a te lage pou, enben, enben sa m pral ba ou la wi. Eh, sa te pral fè ki sa? Lè l te kenbe m nan, pitit. Lè w wè l te kenbe m nan, li di m, l ap poze m kesyon, tout bagay, tout bagay. Mwen, mwen pale. Ki poze, kesyonè, li gen kesyonè nan men l? Mouche, sa fè m pale, ou, ou konnen depi m wè l, depi m wè l se depale pou m depale. Kòm si mwen menm, m, kòm si mouche a fè m pou m depale ba li. M konnen li di m konsa, a pati dojou di. Poum pa janm nan pale avè w non. Pah li te banm banm mwen menm avèw amitye m pa konprann misye trè dròl li te banm sou mwen wè. Le jou l wè mwen menm avèw ap mache ansanm la swa l fon mal sou mwen oubyen l fon mal sou mwen. Ebyen letènèl li ye vre. Mwen menm pitit m pa konnen m pa konnen m pa konn sa poum fè men misye tap rim anpil wi. Oh pou pa ta dim sa. Non li tap rim anpil poum pa pale avèw. Mezanmi misye pa gen se sa nan menl. Nou ka toujou lè nou wèl pitit na fè kòmsi nou pa konn pale epi nou fini ok kòm se malfektè l ye lap toujou rete nan kad malfektè l. Rès 500 goud ou dwe a, sa w pèdi sou lajan w tire l sou longè. Li pa fou non. Sa fè 1 toujou. Rès 1 tou vini jwenn li! Kite sa w ap fè a! Kite bouzen Ou wèl gen ou wèl gen madanm marye Ou ale ou fout pranl ou fout joukel lakay ou Ti pa bon. Resi al di w kite sa w ap fè a Kite fè tripotay sou moun Lè w fè ministè a Fò w vin priye ladan l Fò w vin a tout lakòlèt ou Mwen m pap pran malerèz nan legliz m ap fè a E masta Dens k ap fè l Nou pap pran malerèz Vini a tout kòb ou Vini a pòch ou plen

Vin jwenn Letènèl. Letènèl. Kòm konnen manbo a mouri. Oh avan l pran lari depi w wè sa e moun li bezwen manje li pap fout pran moun.
Mezanmi frè Emma cool anba linèt mezanmi ki kontinye ap fè dega mezanmi nou konnen ki zen misye gen anba menl. Ebyen misye la ki kontinye kote lan kote nèg la li di nèg la mezanmi gen 5 fanm li gen 5 fanm e gen youn nan fanm sa yo ki gwòs pou li ebyen nèg la te etone li di se yon moun ki esplike frè Emma Cool sa pandan frè Emma Cool pran pòz li gen sentespri lap pale an lang epi frè Emma Cool ap depoze dosye atè Ap fè palmarès misye. Ebyen mezanmi avan nou kontinye videyo a nap di w abone avèk chanèl la peze bouton wouj ki make s'abonner an pou w abone avèk chanèl la epi peze ti klòch de notifikasyon an rete l sou pèsonalize mete l sou tout konsa chak fwa nou lage yon videyo se ou menm kap jwenn li an premye e nou pap janm sispann salye staff Courrier Jackson nan mezanmi. Pou bèl feyton sa, nap diw abone avèk chanèl la, se sèl fason sa w kapab ede yo pou yo avanse pou yo fè plis efò toujou. Ebyen la jan nap diw li an la, frè e makoul ki fè mil goud nan dèyè misye, kote frè e makoul fin bay misye tout verite sou li yo, kote frè e makoul di misye marye 3 fwa, ebyen nèg la di non li pat marye 3 fwa,

Ebyen misye bay mil goud lan la mezanmi frè Marco tèlman kontan de mil goud sa mezanmi li di sa son premye mil goud gen lòt mil goud ankò li pral fè nou konnen frè Marco mezanmi kap preparel poul al fon ministè li menm avèk stadens kòm tout moun ap di stadens se dyab mezanmi ministè sa pral gen anpil moun paske moun yo kwè nan mirak mezanmi ebyen stadens ki pral fè mirak kòm pwofèt. Ebyen frè Makoul pral pastè nou konnen frè Makoul diskite anpil avèk Stadens sou dosye sa nou konnen frè Makoul ki pa dakò ke Stadens pastè li di Stadens se pas profèt poul ye e li menm ki pou pastè paske sil pastè e nan menl kòb la ap tonbe ebyen bagay la la ki vrèman fre. konplike la mezanmi frère Marco l kap travay poul fè legliz la epi frère Marco l di si yon moun pa gen mwayen mezanmi moun nan pa gen kòb nan menl li pa menm bezwen mete pyel legliz la paske li menm si afè w pa bon pa met pyew legliz la se pou lajan li menm lap fè legliz la fò moun ou gen lajan. Fòk gen lajan nan tout tou bro pou vin legliz. Se konsa frè Marco lage bagay la mezanmi san filtè. Ebyen Stardens li menm kap prepare maryaj li Stardens pral nan reyinyon mezanmi pou yo konnen kijan yap fè maryaj la la mezanmi eske yap asepte fè maryaj la pou Stardens mezanmi e sa Stardens pral jere nan moman an la mezanmi ebyen. Se konsa mezanmi maryaj la leve la leve maryaj stadens sa la tout moun envite mezanmi madan deplimen deplimen pral eseye al nan maryaj la men pou sa stadens fè madan deplimen madan deplimen bat kòl anpil li menm ak zanmil la e zanmil lan dil li menm li pap prete papa li pa nan bagay avèk stadens li pale stadens twòp mal epi poul tal nan maryaj sa stadens te ka tou fon fen avèl. Avèk zanmi an. Ebyen, Stadensky te pase l yon lòd, li di l, Piga l pale avèk zanmi l lan ankò. Nou wè l pale avè l. Nou pa konnen ki sa Stadens pral fè manzè. Men Stadens te gentan ba l lòd la trè klè, paske Stadens di lè jou l pale avèk zanmi an, l ap fè yon malè sou yo youn nan. Hum. Pa konn kiyès k ap pran, kiyès ki p ap. Ebyen ti brazon li menm se krèy li bezwen mezanmi se chèche lap chèche tout kote kote t gon baz krèy poul ale poul fè krèy a medam yo mezanmi ebyen frè makoul ki kontre misye frè makoul di misye bondye ap poulòp lè jezi poulòp depil jwenn li nan krèy la mezanmi ebyen bagay la lap tou al nan lap fèt tou dwat paske jezi kris pa asèpte bagay yo rele krèy la se konsa. Frè Makoul anba linèt tap rakonte misye e frè Makoul di li menm li pa nan krèy li menm se bat laponyèt li sèlman l konnen papa l pa nan krèy li menm e poutan frè Makoul avan yè la l sot fè yon krèy mezanmi ebyen n ap di w abòne avèk chanèl la peze bouton wouj ki make sabòne an pou w abòne avèk chanèl la epi peze ti klòch de notifikasyon. Retel sou personalize metel sou tout, konsa chak fwa nou lage yon video se ou menm kap jwenn li an premye. Nou pap janm sispann salye mezanmi staff Courrier Jackson lan nap di w abone avèk chanèl la.